Banm zeno ou bon ti tan. Talè banm diw kisa manje ou gwo konsa. Ou konnen sè mwen.
Mari ou sou kè ou. Anpil.
Ou konnen lè w fenk damou. Sa w dim la.
Oh avan m tap gade. Avwen m tap gade. Genlè paske m gen anpil tan m pat janm pale ansanm avèw konnen telefòn mwen an te pèdi. Se lè m al sou Facebook la epi m tou jwenn ou m tou mande w zanmi. M tèlman tap tann ou. Lèm vin pran nimewo w la map gad sou stati bèl bagay jou ap mennen a marou m kontan sa cheri m renmen sa m renmen sa pitit oh e ou menm manman banm nouvèl ou non pitit ou konnen nou la nou la pitit nou pa nan pa nan pil nou pa nan pa nan pil e sam konnen depi w rele m la se pa gen pou dim ou gen pou banm se baz mwen ye m konnen ou menm pa gen mank nan sa m renmen w
pase m.
Kèt menn dat sa Samira pou poka vini toujou humm jodia mwen avèl nou gen poun kwaze kan menm paske mwen paka di pou sòti dat sa epi poul poko vini chita la menm humm ou alèz menm hein kèt bagay sa kòmanse banm pwoblèm wi la frèman vrèman kòmanse banm pwoblèm nan wi. Pou Samira pati l pa dim ki kote l ale, se nik rete konsa ou l te la l pa la. Kounya la mwen menm m sanse tonbe nan cho, bon ki kote m konnen m pral leve l. Ou pa grangou bebe? Ou pa grangou? Ou grangou? Ah bon. Kèt ok m ap tann lè l vini epi mwen avè l n a koresponn, m pa gen pwoblèm avè l non.

Nèg sa se tèlman tripotay. M pap ka pale avèw la kale lap kenbe. Ah ah menm pipi wal pipi gen pwes pou lal gad nan bena poul wè koulè pipi a. Kounya pitit e ou pa konn sa men Bon moutre w byen pèt ou ka zanmi avèk li men men foto li men foto li mennen.
M konnen manzè wi manzè e zanmi m. Aah.

Keno ken grandas ou menm pap bon manti kounya l gon bagay lap nike stale sou telefòn nan pou mwen oh oh fi a vin parèt cheri menm kote fi a vin parèt epi li pa li plonje sou mwen oh oh sou mwen l plonje epi l rale zam sou mwen pandan l rale zam sou mwen oh oh ou konnen m pa yon gaye nan men m sezi m pat panse m te gon relasyon anyen.

Mwen menm m pa konn poukisa oh a marim bouzen gade. Manzè a vil ou tou wi.
Oh oh m si telman sezi li pran valiz mwen fèmen trebay nan pye mont e linèt mwen. Telefòn ou pran sa map rele w m pa ka jwenn ou. Telefòn mwen manzè pran tout afèm ou kounye epi sak nou ala li dim si w pa kouri m vide w atè e moun nan se zam li gen nan menl. Ok kounye a kat sou tab sa w deside fè a manzè. Non manzè sam deside avèk manzè. e ou paka al chechel byen kounya la ou menm sèvis wap rann li wap pral pale a manzè kòm ou gintan zanmil ou pap janm dèm ou ko rekonèt mwen ou konprann ou konn tout sa ou ka fè wap al pran pòz wap vin chèchem zanmi wap dil sa ou konn sa ou ka jere epi ou konnen ki santimanl ki sal gen nan li menm Ki panse l genyen? Eske l pral. Mesye a vre. Kounya la ou menm ki konn kòman w ap jere sa kounya ou pral di l. Kounya lè w ap pale avè l li pral rakonte w tout vi prive l. Kounya ou menm ki konn. Kòm se zanmi m li. Kounya m pral bat vant li. Ou pral bat vant li. Kounya ou menm ki konnen w si w pral di l w ap vin pale avè m kèlkonn m pa konnen. Met Mayik pou w fè m zanmi a sa ui paske m vle zanmi avè l mwen menm m poko vle zanmi mwen mal zanmi avè l. Sa m ap fè li?
Ou konnen mwen. Ou konnen m pa jwe m ap fè sa.

Momo kwa wouj la fè jalou pou kwa wouj lè ou tande e lè ou tande yo pase maladi konsa yo panse tout moun se menm jan avè yo dèske li menm li konnen depil sòti li gen fanm lèl jwenn li panse mwen menm se konsa non cheri non cheri. Sa se nen l ye. Lè m di wi m di wi m respekte pawòl mwen. Ok banm di w yon bagay Gangèt. Ou konnen kisa m ap di w? Donk ou sòti m pa ka poze w kesyon mande ki kote w t ale e pa vre? Kounya la n ap konjige vèb sòti. Ou wè sa m di w la wi? Mwen m avèk ou n ap konjige vèb sòti. Ban m pase anfas ou pou w ka tande. N ap konjige vèb sòti. Ou sòti. Ou pa di m kote w t ale, mwen menm tou m ap sòti m p ap di w kote m t ale. Ou dakò? M pa sou se bagay m t al achte?
Konbyen tan w fè deyò? O o! Ou konn ki kote m t al achte bagay la? Men, nan ki, pa ki rezon tou, ou nik di m pou sa ou te la ou pa la? Poukisa ou pa di s on bagay ou t al achte? Epi Elio banm tou, m granmoun, m pa timoun. Depi lè m te kite kay granmoun mwen, m te deja konnen m granmoun, ok? M pa gen. M poze m la. Tout moun di a lide m pa di m sòti menm. M pa konn sa k pase non. Mwen janm banm bagay la ankò. Naomi Naomi Naomi Naomi Adye M pa konprann mwen menm E premye moun m wè k domine m konsa wi Premye moun ke m wè m gen k domine m konsa Malgre manmzèl fè m anpil bagay pou m kale Lè w t ap mache nan lari ou te di m yo te pran tout sa w te genyen nan lari a Televizyon w t ap gade An byen.
Kom si se lakay la pou m sere kò m tout jounen? Pou ki sa? Voye m dèyè vòlè, mache chèche vòlè, m pa janm pale. Son dam m renmen anpil. E m sispèk manmzèl ap twonpe m. Waww. Manmzèl ap twonpe m kanmenm paske manmzèl soti dwòg li.

Alon tout sa. Bon la Cindy pral banm tout bagay mwen ok. Sa vin deja zanmim la evre. Sa vin deja zanmim.
E mwen vin nèvem la wi. M sòti m vini malgre m wè son bagay m sot achte wi. Ap vin fè pakèt stupidite sa yo. Mwen kwè sa m t ap fè l la. Se pa t pou ti bebe sa k te la, m pa dwe fè nenpòt bagay sou li e mwen kwè sa m t ap fè.
Papi. Ke pa w sou. Bon ti diab m bay sa se de ti cheri. Li menase m li bay la se de ti cheri.